yo toujou genyen yap ka ban mwen. Men kou genyen, ou chache yon wout pou kò ou, ou chita nan yon kwen pou kò ou, oubyen wal enjoy ou pou kò ou, oubyen wap viv pou kò ou, oubyen wap chill pou kò ou. Pou sa se konsa li ye. Let me tell you. Ou toujou renmen lè moun ap wè pla men ou, oubyen ou toujou renmen lè moun ap wè do men ou. Ey ey ey kisa Bndye vle di pa la Lè moun toujou ap wè pla men w kisa l ye Ou toujou an mòd ou toujou ap kemande Oh can I have something Oh ou pa et la ou byen timid ou byen ou koube kò w byen ba la Oh I don't have anything so can you do this for me can you do that for me That's pla menw. Poutan, gen moun ki nan antouraj ou, se fòse yap fòse pou yo surviv ou byen, kòm si le fè ke yo gon kè, yo gon kè humain, yo gon kè de chè, yo pa gon kè de pierre, yo toujou kòm si. An, entèl pa genyen, so m ta pral manje yon bagay ki ka koute m 200 dola oubyen ki ka koute m 50 dola. Ban m manje youn ki ka koute m 10 dola, li menm ka manje youn ki ka koute l 10 dola tou, epi rès la a rete. Moun sa a, li zanmi w, oubyen ou toujou ansanm avè l, oubyen li toujou bò kote w, ou toujou ap mande, ou toujou ap pale avè l, men poukisa lè ou gen 50 dola pa w la ou menm, ou jis achte yon sèl bagay 50 dola oubyen. Ou achte pou 5 dola ou seye rès la ou di ou pa genyen. Ou pa bezwen konnen. Si l e manje, si l ka manje, si l genyen ak si l pa genyen. Eske se sitiyasyon vi a ou byen se nivo kote ou soti an ki mete w nan konsa? Ou byen se, m pa konnen, eske sa pa se, m plis panse se yon eta despri kote ke ou piti anpil. Se yon kote ke an. m te ka di an m pa pral di w chich ayiti gon bagay yo konn di ou peng non menm nan nivo peng nan tou peng nan ou ka ba moun nan ou ka pa bal tout ok men gon bagay e m sonje an ou pa ka tout tan w ap pran pran pran pran pran epi kon moun ta bezwen e ou gen nan posiblite pou ta bay la epi ou pa disponib li paret raz ou fè moun gad anba w. Hein Zanmi m frè m yo Eske w renmen moun sa ki bò kote w la ou byen ou jis ap itilize l Fè m konnen Eske se se se se afè pa w moun sa ye ou byen ou jis ap itilize l Fè m konnen Let me know Di m klè An n konprann Nou tout nou se imen, nou tout nou gon kè. Si moun sa gen posibilite pou l ede m jodi an, fò m ka gen posibilite pou m ede l demen si Dye vle. Sa se konsa m ye. If you can help me today, I will help you the next day. I will not like taking, taking, taking, taking from you like withdraw, withdraw, withdraw for you. Fò m di w pawòl, even a bank account, even if you withdraw all the time, one day it's gonna be empty. Rondez gen byen ti. So, Amingo, Aminga, zanmi m, frè m, friends, family, an nou panse ba yo. An nou panse ba yo. Paske, pa tout tan moun kap ba ou a ka ba ou. Pa tout tan moun ki nan antouraj ou a, kom si wap itilize l mal la, ap toujou la pou use li. Pa tout tan. Paske gen moun ki ap dakò use li. Men gen moun ki pap dakò use li. Je di a moun nan ka fon bagay pou ou. E biznis li e si moun nan fè bagay la pou ou li. Li mande pou peyel peyel. Ou a defen jen li a pou ou peyel. Paske li pon tan, li pèdi yon tan, li fon, li fè tout sa ki gen pou fèt yo. Afin ke l'assurer ke sa ou gen pou prezante, jan ou gen pou prezante lan, li byen prezante. Menm jan tou si w gen biznis ou moun nan vini tou, tout sa w fè moun nan, ann imajine l ou menm ou nan pozisyon pa, nan pozisyon pa moun sa. An pran egzanp, ou pran afè moun nan ou pa ba li l, ann imajine si te moun nan ki te pran afè w, afè w li pa ba ou l. Ann imajine ou achte nan men moun nan ou pa peye l, ann panse tou si se te ou menm ki te gen biznis lan moun nan vin achte l pa peye w kòman w t ap reyaji. Ou byen moun nan grangou ap manje sou li ou pa ba li an imajine se te ou ki te grangou epi moun nan t ap manje sou ou pa t ba ou kòman ou t ap reyaji. Sonje ke lavi an li menm li son boul k ap boule. Jodi an li ka mate nan bò pa m nan men demen se pou l ka mate nan bò pa w la. So ann jere sa, ann fè sa, ann pran sa an konsiderasyon. So yon bagay m toujou ap di, pouri sa m toujou benyen. a savon, m foubi kò m, byen foubi, m santi kò m pwòp. Epi, si kò m pwòp, m siye kò m a sèvyèt la. Epi nan 3, 4 jou, fò m oblije chanje sèvyèt ankò, oubyen nan 3 jou, m pa konn konbyen fwa ou menm ou itilize sèvyèt ou, mwen menm nan atleast 4 jou, fò m gentan chanje sèvyèt la ankò paske sèvyèt la vin sal. Men m pa konprann, kòman m fè benyen, m lave kò m, hein, a savon, m santi kò m pwòp, epi m siye kò m a yon sèvyèt ke kò m pwòp, epi apre nan kò m sal, epi sèvyèt la vin sal. So si w ka konprann sa, sa vle di li pa toujou jou. Sizè di maten, li rete maten. Men sizè apre midi, sizè apre midi an l pase, l ap tonbe nan apre midi. E l pral nan nwit. Li toujou di kou l fè nwa, lè sa l pral jou. Men pa bliye tou, lè l fin jou, l ap fè nwa. Sa vle di fò toujou gen balèn ou pre, fò toujou gen lanp ou byen flach ou pre. Pou asire ke Lèl fè nwa ou ka klere chimen an. So moun ki bò kote w la toujou byen pran swen l. Sevèt wap sèvi a, sèvi avèl byen. Paske pat sou siye dèyè w jodi a, demen seve avèl wap siye figo w. Hahahaha This is this is this is Benji Peralt Chilling in the car You know what it is.